Gen anpil pyon k ap deplase. Ay politisyen isi yo pa chome yo menm. Y ap travay. Konba yo fè pi byen se sa yo rele politik la. Men nou menm tou nou konn sa k politik. Men bawon yo yo menm y ap travay. E se pyon k ap deplase.

Y ap viv yon lòt reyalite ke petèt nou menm se, se, ki kontre avèk sa n ap viv la nèt! E ginen medya, jounalis ki enskri tèt yo nan sa, ki nan lojik sa a, yo nan menm ekip, pou fè manipilasyon an, pou fè distraksyon sa a, e pou fè moun swadizan bliye reyalite ke nou ladan l jodi a. E se gwo game jisteman k ap jwe la. Le pwofesè Eslòm Remon te vin isi a, gen de deklarasyon ke l te fè. E te klè kote l pwize sous li, li wo. Li konn de ki sa ke l ap pale. Sous li wo. E efektivman, nou avon de zenfòmasyon ki konfime ankò ki... Rejwenn pou sè Islam remò. Gen pwoblèm antre bòs la e esklav la, antre mèt la e esklav la. E sa fè gen pil pyon w ap al wè ki pral kòmanse deplase nan jou sa yo la. Isi se te pa kòmanse. Men gen bagay k ap fèt nan kizin nan moman m ap pale avèk ou la. e ki pral gen pou fèt trè byento nan salon e kap gen pou rive sou lakou pa lontan nan sa nap pale avèk ou maten an. Aprè le depart d'Henri Wooster wap wè ke sitwayen ki la a. Konpòteman Riouste te gen anvè pouvwa sa, misye pa genyen l. E son lòd, son misyon ke l genyen konsa. E l fon silans.
Li pa sèlman fè silans. Li pa pale nan medya. E l pale avèk nèg yo.
E sa, e sa wi. Ou swete tout pa pale nan medya. E l pale avèk nèg yo. Mèsi sa yo zanm vle fè w konprann wi. Li fon silans medyatik. Li fon silans medyatik. Mèsi anpil. Ou sèten tou pa tou li menm. Nenpòt ti jounal li ta pral nan nenpòt ti medya, nenpòt ti medya an liy rele. Pase youn nan moun ki ta pwoteje Erik Prens an Ayiti, li rele Henri Roustin. E pwoteje Erik Prens pa rikochè se pwoteje Alix Didier Fils-Aimé. E m toujou di nou sa, m di nou plizyè fwa, Alix Didier Fils-Aimé ne respire Kè pa Eric prince. Se lik poumon l.
Se Eric prince ki poumon Alix Didier Visé me. Wi. Si Alix Didier Visé ap respire se gras a Eric prince. Donk manyen a Eric prince se manyen Visé me. Kenbe Eric prince se kenbe Visé me. Donk mentnan aprè le départ d'Henry Roustè nan game sa kap jwe la an Ayiti. Jwèt la ap chanje vaz. E de lòt pyon ap deplase. E sa fè kalandriye elektoral la se pi bon zam ke nèg yo te bezwen, yo jwenn li pou debarase yo da Lig Didye Fizeme. E sa dwe fèt.

Nèg kap dikte tout sa w wè kap fèt nan peyi a nan kèlkeswa fòm ke li ye a la li rele Eggmens e misye ap pran le laj de jou an jou nan peyi a pou poze tantakil li tout sou tout bagay ke w konnen yo sitou kote gen kòb anndan leta a. Donk Henri Rousta li menm, rapò pa l yo te favorab a Erik Prince. E sonje ke kijan misye t ap depale, misye t ap swe nan Kongrè a. Lè yo te vini avèk li sou dosye Erik Prince lan, e paske l pa t ka trayi Erik Prince wi. Paske li menm tou li gen kòb li nan men l pou l fè djòb pa l la. M pa konn si w la. Fò l te fè djòb pa l la wi. Fò l te jere tè l, li gen enterè pa l.
Mètnan nèg ki vin la kounya. Bagay la on lòt jan li otreman di Washington wè vize men on lòt jan kounya zafè gen de pyon sou le teren k ap deplase ki pwal deplase e k ap kontinye deplase jiskaske ou rive a depa Alix Didier vize men pou on lòt malerezman in fwa tranzisyon. E banm ajoute sa sèke si moun ki. gon lòt on twazyèm èy te kapab wè l e moun ki gen bon konprann tou t ap konprann tou deklarasyon e reprezantan OEA lòske l te vini. Bon bon entelijan mwen m ap ba w enfòmasyon maten an. Èske w konprann?
Ou mèt avanse. Arik Wòchè, mesye a ta vle di w Alix 13, 13 desanm nan se dat bitwa pou misye ta fè valiz li depi nan mwa sa w la pou l ta kòmanse rasanble efè pèsonèl li. pou l kapab omwen kite tèt Primati la apati apre 13 desanm. Kòm li bay tèt li yon dat, ke l di se 13 desanm ke l ap òganize eleksyon, e mesye a di byen, m pa vin ann Ayiti pou m vin sipòte yon grenn moun non, men m vin sipòte enstitisyon peyi a. Se di l tou di ke otrefwa lòske. Ou menm son mesaj kode. Non son mesaj kode.
Diplomat la pap janm di sa. Antre lè liy.
Antre lè liy. Lap toujou pale an daki.
E diplomat la pap janm pale menm jan avèk nenpòt nenpòt on senp on senp on senp moun. Sa ki pou konprann konprann. Men lòske l di l vin sipòte. Otrefwa lè l te vini. Li te di ke se premye minis lan ki pou fè asire kontinite de leta wi, lè CPT a ta prale ya wi, yo tap sipote l wi, yo di yap sipote kontinite de leta, ki di kontinite de leta a pati pandan CPT a tap manda CPT a ta prale fini an, ebyen se di yap sipote premye minis lan ki pou asire kontinite de leta, men nou menm la tou vin di ke nap sipote enstitisyon peyi a. Non, gade deklarasyon misye a, misye pati nan. Stabilite. Exactement. Nou bezwen stabilite, nou bezwen sekirite e l mete eleksyon an. An dènye. Si w pa ka bay 3 sa yo. Ou pa konprann non.
Ou ta tande sa ou pa menm ou pa menm rann ou kont. Men gade chema ki defini an. Stabilite, sekirite. Eleksyon an dènye.
Ebyen ok. Mwen gen yon moun k ap eksplike w pa al gen eleksyon. Ki bò? Nan ki peyi? Ki kote?

Se totalman enposib. Nan 3 mwa sa yo, 4 mwa sa yo gen de lè ou pral bay sekirite a. On mirak.
Donk Alix li kèlke pa bon pou li. Lap fè pase le tan. Lap ban nou distraksyon. Nou rantre nan eleksyon. Gen anpil kandida kap fè tolalito. Kap vire pasi e pala. E pi. Nou bliye bat reyalite a. Gen nèg kap fè kredi tou. Gen nèg ki kòmanse fè kredi la. O mwen yo kap rantre nan sosye. Gen nèg kap fè kredi la. Gen nèg kap fè kredi la. Ou wè bagay la. Ou wè bagay la.

Ebyen ou tande nou di chak maten lè a rive eleksyon, midi eleksyon, pita eleksyon, epi lap pale de kandida, epi mande ki kot kandida ou pral fè li menm? Kanpe la. Ki bò?
Tande, kiyès ki vote nan eleksyon mesye? Se pèp. Kiyès ki vote nan eleksyon? Se pa menm klas mwayèn non ki vote nan eleksyon. Banm de se pa menm klas mwayèn. Se la mas wi ki vote nan eleksyon.
E lèm di la mas, kote mas la ye? Katye popilè yo. Kiyès ki gen kontwòl katye popilè yo jodi a? Se bandi yo.
Kote yo pral fè eleksyon sa? Ap gen biwo vòt? Bon menm si w ta di wap met biwo vòt yo nan Wo Dèlma ak Petyon vil la. On diè ou panse ke moun Site Solèy ap kite Site Solèy pou yo moute vin vote Dèlma? Pou l peye machin.
Yap mete bis pou yo. Vlad.
E gang nan pral kite moun yo soti konsa la pou yo pa konn pyès sou bò nan ilizyon sa a. E eli yo tou yo pral enstale ki bò. Eli yo pral enstale ki bò. On moun eli depi Chofis. Ki kote palman an menm pral enstale la? Yap gen yon otèl pou li. Ki kote?
Palman ap toujou ret Bisantnè? Depi te kwadèboukè a menm kot lap fè kanpay li la? Lap fèl taba.
Lè l rive sou pon Taba, l ap kanpe la. Depi te Kafou a, kote l ap fè kanpay li la? Enbyen, l a oblije antann li a Krisla. Èske w konprann? Men se se sa wi. E kounye a, e kiyès ki pral vote pou l? Sa se wi nan peyi a, mesye.
Atansyon! Kounye a la mentnan, fòk nou entelijan. E fò n jwe jwèt la pou n konprann ke la. Yon bagay ke n dwe trè prudan sou li pou n pa tonbe nan distrèksyon fizemi an. E la pozisyon de Mikro Verite isi a nou klè. Pa gen eleksyon posib avèk fizeme nan tèt pouvwa. Nan. Avèk reyalite sa a ke n gen la, pèp la ladan l la, ensekirite sa a, kote tout kòb ap depanse, Nèg yo ap depatcha kès leta. Epi tout bandi rete entak. Tout baz gang rete chofe, solid. De pye militè yo. Pa vin pale moun de eleksyon. E kelke swa jounalis nou wè k ap pale de eleksyon, konnen yo nan jwèt la, yo nan game sa a, y ap travay pou Erik Prince. E mwen Robinson Fòk di nou sa. Paske plan kap defini an e yon pwens rive nan yon moman se sa m ban nou kòm enfòmasyon maten an. Misye rive nan yon moman kote bagay la kwense pou li. Bagay la difisil pou li. E fòl jwe estrateji pou rete egziste. Mwen la pouse kounye a pou gade kijan tou lè mwaye ke l ka fè yon lòbèy, mete yon nèg nan tèt pouvwa an, epi nan tèt pa l li panse l pral ka kenbe. Misye w tande a la nou fini nèt. Non. Se enposib. E n dwe bare sa. Se sa fèm di nou gen de pyon kap deplase, gen de pyon ki pwal deplase nou pwal kòmanse wè sa map pale a la.